San l pa ekspoze ak gwo danje. Men sanble reyalite a montre l dozado ak sa manman lwa di lè n fè yon kout je sou jan konstriksyon fèt nan plizyè zòn nan peyi a, sitou nan kapital la ak zòn ki antoure l yo. La a se Kafou Fèy, nan dezyèm sikonskripsyon Pòtoprens. Kay pil sou pil, youn kole ak lòt. Nan Nazon, Bèlè, Kanapevè, reyalite an pa depaman. Mòn yo konstwi nan tèt mòn e menm bò ravin. Plizyè etid syantifik montre konstwi nan yon vil mande pou respekte yon latriye prensip. Sou sijè sa a, nou rankontre ibanis pwofesè Rosmé Guillard. Pou ibanis lan, fenomèn bidonvilizasyon, konstwi kay tribò pa bò san respekte okenn prensip, pwoblèm lojman se yon fenomèn mondyal. Li pran egzanp plizyè peyi nan Amerik Latin nan kote reyalite sa a prezan, menm si li rekonèt sa k ap pase an Ayiti an se yon katastwòf, yon reyalite espesyal.
Pòtoprens se la kapital Dayiti. E Pòtoprens gen gen ki sa a, un tiers de la population d'Haïti qui habite dans la région métropolitaine. Donk, epi moun kontinye ap bati kay e rez-de-chaussée, y ap bati pavillon dans la capitale d'Haïti kote tout moun sa yo viv. Pou mwen menm Pòtoprens, nou ta sipoze gen de ti imèb, 3, 4 etaj kote ke ou ka jwenn Pa konnen 12 apatman e ladan yo se konsa ke w viv nan ou sant urbain e transfòme pò o prens sa pou mwen menm se sa sa vle di transfòme l nan yon jan tou ke se pa miami nou pa miami nou pap janm miami nou pa dwe miami paske miami ap peye e chwa ke li fè yo jodi a pou tout moun ki aspire a miami miami ap peye de chwa ke li fè jodi a. Fenomèn sila pa rive tankou yon kout zèklè, si n ve kwè Madam Rosmé, dayè tout konstriksyon kap pouse tankou dyondyon nan katye yo gen yon pwomotè. Li site endividi san fwa ni lwa kap anfème byen ki pa pou yo, Mete sou sa enstitisyon leta ki pa gen je louvri sou byen li yo, sa ki lakoz sitwayen pa gen gwo mwayen a nenpòt ki moman monte sou tè leta epi konstwi san kè sote. Popilasyon an gen kapasite e gen volonte pou li envesti nan ale mye l Men li pa gen okenn ankadreman ok li ka envesti nan wout li ka envesti nan dlo li ka envesti nan asenisman li ka envesti nan elektrisite men si ou di yon moun al fè tout bagay sa yo pou kont li li menm li pa ka wè gran imaj la li pa ka wè tout vil la Li menm se ti bout pal la l wè. Donk si w mande l al fè desizyon sa a a echèl de ti bout pal la, ce sera jamais la bonne décision. Donk li bezwen ankadreman. E ta sipoze, e si gen yon gouvèneman k ap vin nan le futur ki serye, ta sipoze gen yon biwo ke se sa sèlman ke biwo sa ap fè, ap bay ankadreman, ap bay ankadreman, ap bay, epi al chèche fòmil yo.
Pi lwen, li kwè se absans politik piblik ibanizasyon ki di ki kote moun dwe konstwi e ki modèl konstriksyon ki dwe fèt nan chak zòn ki lakoz fenomèn sila. Se pou nou menm nou jwenn de bagay ki reponn a demand ke nou genyen e ki reponn a klima dans lequel ke nap viv la e pou mwen menm li posib pou w fè li e gen de lòt moun nan Karayib la ki fè l yo fè l a la Avàn e li mache byen a la Avàn e nou te kòmanse nan mouvans sa a dans les années 50 et les années 60 epi vin gen yon coupure map di sa tou se paske m panse ke m ta renmen entèpele. Tout ti jèn ki se enjenyè e ki se achitèk pou di, tanpri, se nou menm ki gen anpil kreyativite jodi a, se nou menm ki gen anpil foug, ann rantre nan kesyon yon mezon diy, twopikal pou moun k ap viv nan kontrent ke nou genyen an, se yon ti bout tè ke li ka bati sou li. E kòman pou nou reponn a bezwen sa a e fè l nan yon bagay ki bèl, yon bagay ki ekonomik, yon bagay ki fè sans pou peyi a. E donk pou mwen menm se la a nou vle ale e nou pa ka, petèt nou dekourajman nan kote pa men m panse ke nou pa dwe tann leta, nou pa dwe tann bayè de fon, nou dwe jis fè afè pa nou e kòmanse yon kote.
Se yon reyalite ki gen gwo konsekans sou jan lavi ap dewoule. Li ankouraje vyolans, vyòl, vòl pami lòt. Mete sou sa, li gen gwo konsekans natirèl tou, paske l ekspoze lavi abitan yo ak tout kalte katastwòf natirèl. Konsekans la se ke gen ou destriksyon de anviwònman an k ap fèt e pi se ou lajan pèdi e ekonomikman se ou lajan pèdi e se de grann konsekans. Li gen konsekans tou sou sante mantal e sou pwoteksyon fizik de moun nan popilasyon an. Poze l kesyon sou diferan etap ak nòm ki dwe respekte avan yon moun tanmen yon konstriksyon Ibanez lan reponn konsa. Legalman lè yon moun pral konstwi, premye bagay ke pou ou fè, se pou asire w ke ou gen bon papye tè nan men w. Si ou pa gen bon papye tè nan men w, se pou ou asire w ke ou gon pwoteksyon d'une part ou d'une autre. Ok, se premye bagay pou ou fè. Paske ke se yon bagay grav pou lè w al konstwi, ou al mete yon envestisman, epi gon moun ki vin pran l nan men w. Ok, donk se premye bagay ke ou fè, asire w ke papye tè ou se bon papye tè. Dezyèm bagay pou fè, chita avèk yon moun ki konn domèn nan. E depandamman de ki kote ou ye, men gen de moun ki konn domèn nan mye ke lòt. Chita avèk yon moun ki konn domèn nan, epi chita avè li, epi wè ki sa nou vle fè. Ok donk se pou nou gen yon plan se pou nou gen yon plan pou konn ki kote kay la prale ki kote ki kote fasad kay la prale ki kote antre kay la prale ki kote twalèt nou prale paske la lwa di ke depi ou gen yon kay ou oblije vin avèk yon twalèt li ka yon latrin men se pou l gen yon twalèt donk ki kote twalèt sa prale epi dlo ki tonbe nan pwopriyete w la ki kote dlo sa pral soti nan pwopriyete w la ok donk sa se de eleman legal. Pou genyen non plan, answit se pou desann nan lameri, epi se pou di lameri ke w pral bati, men plan w, ou bezwen pèmi. Ok, epi lameri sipoze vin sou sou teren an, fè enspeksyon, gade pou wè si sa w di ou pral fè a, ou ka vreman fè l sou teren an, epi ba w pèmi. Ok, donk li pral gade plan w, li pral gade pou wè si sa w ap di ou pral bati a, plan an montre ke li li pa sismik, E li pa siklone. E pi apre sa lameri ta sipoze lè w kòmanse chantye w vin gade pou wè si sa w ap fè a se vreman sa w te di ou pral fè a. Fas ak sitiyasyon sa ki gen an Ayiti a, pwofesè a pwofite fè kèk rekòmandasyon bay otorite yo nan leta a pou ede rezoud pwoblèm sa yo. Pa rete do deyò epi panse ke sa w wè a se sa ki bon pou moun k abite nan katye a. Paske moun yo gen yon reyalite y ap viv epi gen de bagay ki pi enpòtan ke dòt. Si gen entèvansyon ki pou fèt, m panse ke vreman se de chita pale ki pou fèt avèk de kominote. Pa pa deside ke w pral refè tout katye enfòmèl. Enposib. Ok. Pran yon bagay ki jerab. epi rantre nou ou nan katye ki jerab epi di ok nou wè kòman nou ka fè ale mye sa nou fè ale mye sa avèk avèk popilasyon e popilasyon an òganize ok e donk avèk de zòganizasyon de baz.